te abòde kesyon sa a pa nan rankont sa a byensi avèk Premye Minis la. J'ai reçu, m te rankontre an kontak lundi dernier avèk le Premye Minis nan sa rezidans ofisyèl, li te rele m, bon m ale nan li se te poze pwoblèm kòd penal e li. non pou nou ba l antan ke batonye, m di sa m panse, men m di l ke il reste manm di konsèy. Aktyèlman lè manm di konsèy se panch sur e men dè avoka osi nou rele pa manm nou an deyò de konsèy la pou bay nou avi sa yo panse de kòd penal la. E e m regrèt ke kòd penal la se yon dekrè ke l ye, se sa ke m di, li pa dwe li pa dwe dekrè, se te ka ba yon lwa e te dwe se yon kote ki fè deba paske se yon kòd penal li ye e Gen de bagay yo mete ladan ke nou pa dakò. Bon, nou gen pou nou retounen sou li. Gen de bagay nou pa dakò sou li. E dabò, sou le, sou la fòm, nou di se yon bagay enkonstitisyonèl, paske konstitisyon pa prevwa dekrè. Depi janvye, dezyèm lendi janvye 88, pa dwe gen dekrè ankò. Men se tou ke nou gen yon pakèt dekrè k ap pran. Tout dekrè sa yo enkonstitisyonèl. Donk se yon, tout dekrè enkonstitisyonèl. Yo kontrè a lakonstitisyon. Nou pa dwe pran dekrè ankò. Se lalwa ki te dwe genyen. Oke? Donk men ou gade gon pakèt dekrè k pran aprè janvye 88 lè yo voye Maniga ale lò yo gen nan fi gen an avril gen menm pandan tranzisyon an Bonifas Latòti yon pakèt dekrè 80 dekrè k pran 82 dekrè gen dekrè Preval pran 2 dekrè Mateli pran dekrè kounya nou ap pran dekrè yo benyen nou dekrè nou pa konn kisa k ladan yo e nou ta bezwen reyayi sou li antanke bawo fò te konsilte nou nou pa gen palman lè gen deba k ap fèt nan palman ou konnen palman gon nèg k ka di yon bagay nou pa konn sa k ap fèt e se de bagay ki pa t aplikab. Sof ke kòd penal la se nan 24 mwa. Donk nou fè nou fè pa Premye Minis de rezèv nou e nou gen pou nou pwodui nou remak e e sou dekrè yo e donk nou menm nou gen rezèv nou sou sa nou nou nou e menm sou lèt sou dekrè ki son pa wi paske dekrè sou kredi bay e bay izay pwofesyonèl e dekrè sou dwa dè sirte E nou menm kreye de komisyon k ap etidye yo. Bon nou oblije ap etidye komisyon k gen de difikilte k genyen. E dekrè an vigè, nou se avoka, se nou kiyès k ap fè aplike bagay sa yo? Se nou menm avoka yo e majistra yo. Men si bagay sa yo, yo gen de enpak sou nou, se wòl nou antanke bawo pou nou reyaji. Nou pa fè tapaj paske yo an vigè. Nou menm nou pral fè, nou gen yon aktivite nou pral fè de kritik, devalyasyon de sè dekrè. Pou lekòl penal an patikilye. Donk, gen lansanm dè bawo osi ap reyaji, ap reyaji. Nou mèt ap tann reyaksyon ansanm dè bawo. E nou zot, bawo de Pòtoprens, nou patisipe a sa ansanm dè bawo ap fè a. Men kanmenm, nou gen de nèg yo, paske gen kòd de pwosedi penal la tou ki an preparasyon. Nou pa konn ki sa k ladan. E pa gen, li pa diskite. Men yo di yo te diskite, yo te fè konsiltasyon. Avèk kiyès?
Avèk yo ankò, wi, yo se sa yo di. Men kiyès ki t ap pòte l? Men poukisa se yon dekrè yo pran? Poukisa l pa kite l nan palman an? Paske yon kòd pa ka pa gen lobjè de dekrè. Ou wè pwoblèm nan? Se yon lwa ki pou gen lobjè diskisyon epi gen anpil bagay ki mete nan sosyete bagay la k ap transfòme menm sitiyasyon, konpòteman nou, k ap transfòme, k ap ba nou yon lòt fason de konpòte epi kounye a nou menm nou pa okouran, k ap chanje kilti nou, mèrs nou. E nou pa konnen, epi kounye a n ap sibi li. Men lò yo te fè deba avèk kiyès? Paske pwojè a pa t dwe pòte pa komisyon. Se minis jistis la ki te dwe pòte pwojè a. Minis jistis pou nou konnen. Paske yon komisyon se yon avi teknik yo l bay. Li fè yon travay teknik. Se yon dokiman de travay ke li ye. Moun ki nan dosye kesyon se minis jistis la. Men se pa sa k fèt. Nou kite bal nan men komisyon, m wè se komisyon k ap reponn. Se pa sa. Se yon minis jistis ki dwe defann dosye a. Se minis jistis la ki te dwe vini, ki pote l nan konsèy dè minis. e ki vin di yo menm men sa yo panse. Se 2 teknisyen ki bay yon avi, ki bay yon tèks, epi kounye a, gouvènman an vann andose l li menm, yo bay, yo gen moun ki etidye l pou yo. Se pa sa k fèt. E nou menm antanke Bawo, nou sòm konsène, e l'ensemble des barreaux auront à produire, à faire part de leur position concernant les décrets et ensuite il y a des décrets qui est déjà en vigueur. Le code pénal surtout, il y a des décrets qui sont en vigueur, qui a produit des effets.

E menm, e menm konsènan pa peyi a tou, piske lè, lè nòm, lè nòm ki se fon, lè w pran dekrè, se, lè dekrè son a pòte nasyonal. Ou konprann? Nou sòm konsène. Nou, nou, si yon bagay ka pase nan peyi a, Bawo a konsène, pa bliye, nou sòm nan la kapital de Pòtoprens. Nou sòm nan la kapital de Pòtoprens. Nou sòm premye moun ki vize a, se Bawo Pòtoprens. Nou konsène. Lèzòt Bawo sou osi konsène, men premye moun ki vize a se yo menm.